Guys it's your girl Tayou and Bettou Squad So jodi an jan nou te wè non an nan video an Nou pral fon kesyon repons So jodi an m te deside Ale sou Instagram mwen avèk Facebook epi WhatsApp M te poze zanmi m yo avèk fanmi m yo kesyon M te di yo konsa, yo ka poze m 2 kesyon at least jodi an and then m ap reponn yo. So part 1 nan ap kòmanse konsa.
Gon moun ki mande m konsa, why m pa renmen benyen? Wow! Mwen renmen benyen. Lè m ap benyen m fè 2 zèd tan nan basen an, sitou lè m pa gen ken kote m prale paske fò m chante, fò m fè konkou danse, m pa fò l. M just renmen danse, I mean, benyen. And te gen yon lòt kesyon ki di konsa, Humm poukisa Mwen chanje depi lèm kite ayiti Mwen pa chanje mwen toujou menm sa yo nou te konnen depi lèm te ayiti an se jis ke ayiti avèk etazini pa menm bagay so m vin pa gen tan pou m kominike avèk kèk moun e m te gen lòt kesyon ki te di konsa humm eske mwen eske m renmen yon moun. Yeah m renmen w moun. M renmen w moun mwen anpil anpil anpil anpil anpil. E m te gen lòt kesyon ki di si mwen gen yon girlfriend. So pa di moun m pa pale fò no mwen pa genyen humm mwen pa genyen. Genyen yon lòt kesyon ki te di ke eske mwen gen mennaj. Yes mwen gen mennaj. Te gen yon lòt kesyon ankò um, ki te di, tèlman gen kesyon timoun, um, kilè map fè yon timoun? Mwen poko konn kilè map fè yon timoun paske kounya la m pa nan panse avèk timoun menm paske m al lekòl and si m ta fè yon timoun kounya m gentan konnen ke M pap gen moun ki pou edem avèl apa de papal so no m pako konnen kilè map fè timoun epi menm moun sa te pozem kesyon li te dim kilè map vin back Miami so m pa konnen kilè map vin back Miami and map planifye pou Miami an soon and mwen gen yon lòt kesyon ki te di konsa um ki te di do you love me of course mwen renmen w anpil sista e moun nan ap wè kiyès li ye. Yes I love you I love you I love you a lot paske depi 2010 nou zanmi and all that so nou vin on family and yes I love you um te gen yon kesyon ki te di kisa ki pi gwo defo m mwen pa konnen mwen pa konnen m gen m konnen mwen gen defo but m pa konnen kiyès ki pi gwo defo m so m gen pou m fè yon videyo pou m ap poze tout moun kòmsi ki ki Defo yo panse mwen genyen epi la map bay repons lan moun ki like gen plis an komen an epi map di kiyès ki pi gwo defo m. M te gen yon lòt kesyon um ki te di ke um fò m chache timoun fò m chache Wouyy kesyon yo fò m chache guys timoun cuz kesyon yo pa anba menm menm. Humm ok gon gon moun ki te dim konsa humm nan atis ameriken yo like gason yo kiyès ladan yo humm m gen rèv poum date hahahaha m pa gen rèv poum date ankenn like atis ameriken kounya humm. No but si nou te gen youn kèm ta ka zanmi and then poun sòti and all that banm wè chris brown you know drake you know moun m renmen migos anpil so m ka di moun ti mesye migos yo offset maybe quavo but m pa konnen sa rèz a swiv so and m gen lòt kesyon toujou men kesyon sa yo nap reponn yo nan part two videyo an ki pap Twò lontan so guys pa bliye pou nou suscribe share epi comment so non pam se tayou al follow mwen sou Instagram avèk Facebook ad mwen and share share share share e nan comment yo ekri team tayou paww.
Gen bagay, gen bagay, gen bagay.